Yeah yeah mwen di tout moun kap gade ti video sa e mwen voye yon salitasyon espesyal pou nou e sesi e mpa vin pran anpil tan nan menw se yon ti rapèl tou kout kem vin pase e mvin pase poum pote yon mesaj ou konprann sam diw lan e se nan travay mwen ye mpofite de ti tan e kòman yo dil mpofite de ti tan poz lan pou m fè ti videyo sa. Ou konprann? M pa vin, m pa vin fè sipèsta, si m ta fè sipèsta ou ta wè m avèk bèl kòl, bagay sesi se lòt bon jan tout moun fè l lan. Ni non plis tou m pa vin mande w pou w pou w ofri m tan w, pou m pa vin mande w pou w al ban m like. M kreye yon paj, sèt se jis m ap, mwen te gen yon bi, E vrèman byen se te ekri yon liv sou kesyon rasis ki gen ke mwen menm mwen viv pa rapò avèk kote m ap viv lan. Epi m vin wè pa rapò avèk mank de tan m p ap gen tan pou liv lan paske m kreye lòt bagay, lòt aktivite andeyò de travay e nòmal mwen, de travay nòmal mwen. E mwen chwazi kreye yon paj pou m pou m pote e ideyoloji pa mwen e konesans pa mwen pa rapò avèk sa mwen viv etanke etanke imigran nan kesyon rasis lan. Ya brèf nou pase pou trè sou sa, se pa sa mwen ki vin pale la. Sa m vin pale e se ke nou gade nou wè nan pandan ti moman kowonaviris lan la e gen anpil ayisyen ki soufri nan espesyalman nan chili kote mwen menm mwen fè eksperyans pa m lan. Gen anpil ayisyen ki soufri anpil. Kesyon map poze, nou toujou di chak yon pwoblèm poze, solisyon an, sa ki pi enpòtan se jwenn solisyon pwoblèm la. Se sa ki pi enpòtan. Se pa rete wap di ke wi m gen pwoblèm se si m gen pwoblèm se lòt bò non. Se wè kòman w ka rezoud pwoblèm lan pou sòti nan sitiyasyon kote w te ye a. Vrèman sa map di ke, kisa m kapab di pa rapò avèk pousantaj Ayisyen ki soufri anpil nan kesyon kriz k ap pase dan lemond e sitou nan Chili, spesyalman nan Chili kote m ap viv lan mwen menm. Ya e m pa p di an jeneral san pousan Ayisyen soufri ap soufri. Mwen menm mwen soufri. Yon lòt moun ka soufri. Men moun ki nan sitiyasyon kawotik yo m ap mande kisa ki koz li. Se sa ke mwen menm mwen vin pale. Ti pousantaj ki nan vrèman sitiyasyon ki ki kòman m kapab di ki ineksplikab yo kisa ki koz li se sa se sa m vin pote e ayisyen gen yon bagay nan yo ki sòt lakay ayisyen ki nan yo ki pa fin bon ke yo menm toutotan yo pa wè pwoblèm sa yo pap kapab fonksyone byen. Ou konprann sa m di w lan? Dayè, nou se yon jenès ke nèg politisyen yo deja gaspiye, yo ekspòte nou. M gen pou m fè yon videyo sou kesyon sa a tou, pi devan n a gen tan wè l. Lè wap viv etanke imigran gen yon bagay fòk ou toujou poze tèt ou kesyon kòman m dwe viv pi devan si gen yon sitiyasyon pou m pa ou yon sitiyasyon ki grav pou m pa soufri tèlman ladan l sa pa vle di pou otan ke m pap soufri non men pou m pa soufri tèlman ladan l kisa l ye Chilyen toujou di, yo toujou gen mo dòd sa yo. Se kòm si m kapab di se yon modpas li ye pou yo. Yo toujou di Leta oubyen nèg politik yo mennen mennen Ayisyen nan peyi yo e yo pa wè kisa Ayisyen pote nan peyi yo kòm kòm kòm, kòman m kapab di sa, kòm ap, nan sans apòte, di kòm si e nan sans, nan sans, nan sans yon, yon èd. Lè m di yon èd sa vle di yon moun ki vin e, nan sans yo plis di l lan se kòm si se nan yon sans moun ki, ki pote yon, ki fè yon apòte ekonomik nan, nan, nan peyi yo. Se kòm si yo vle di Ayisyen an se chèche sèlman l vin chèche. Men kisa ki fè yo koz sa, se nou menm, se nou ki fè yo koz sa. Wi, se pa vle di pou otan ke nou pa pote yon, nou pa pote fòs nou. Wi nou bay fòs nou, nou bay fòs nou nan peyi an. Men, se nou menm ki fè yo wè l konsa. Kisa k fè sa? Nou, Ayisyen yo nan peyi kote n ap viv espesyalman nan Chili, Ayisyen yo rete avèk menm sistèm alkayik ke yo te gen depi Ayiti an. Ou konprann sa m di w lan? E nan ki sans mwen di l? Chili se yon peyi ki, ki, ki evolye anpil nan kesyon, nan kesyon e, nan kesyon teknoloji m kapab di sa. Nan kesyon teknoloji li trè, li, li a, li gen yon bèl avansman ladan l. E lè Ayisyen yo rive nan peyi an, yo rete, yo rete se kòmsi Yo te Ayiti, menm jan Leta pa ofri yo anyen nan kesyon, kòman m kapab di sa, enfòmatik ou dot, men yo menm, yo toujou konpòte, malgre yo wè peyi a ap avanse kite yo, malgre yo pa Ayiti, yo toujou rete nan sistèm, nan sistèm, yo, se kòmsi yo, yo analfanèt, ou konprann sa m di w lan? E m pa konnen si m byen di mo a, men se nan sans sa a mwen menm mwen sonje l. Se kòmsi yo kite teknoloji a ale kite yo nèt nèt nèt nèt nèt nèt. La a, yo gen yon pwoblèm. Poukisa m di yo gen yon pwoblèm? Anpil Venezyelyen rive nan peyi an la a, byenke yo fòme ke nou, nan kesyon enfòmatik ou lòt bagay, e, men yo menm, Yo pa kite sistèm lan ale kite yo, teknoloji an ale kite yo tèlman. Byen ke gen anpil solisyon yo sòti avè l depi lakay yo. Men, pandan yo sòti avè l depi lakay yo, yo pa kite teknoloji an tèlman ale kite yo. Men nan ki sans mwen di l? Lè nou pran egzanp. Ayisyen rive, byen ke m konnen gen anpil moun la ki pral di Venezyelyen yo, yo pale espanyòl, se lang pa yo, e se sa k fè nou pa ka konpare Ayisyen menm jan avè yo. Non, m p ap pran sa nan men nou. Poukisa m p ap pran sa nan men nou? E konbyen tan Ayisyen genyen depi kantite Venezyelyen yo te vin anvayi Chili? M panse Ayisyen yo gen anpil tan avan Venezyelyen yo te rive. Sa se 1 ki fè m pa dakò l. Dezyèm bagay ki fè m pa dakò l, kisa l ye? Lè w rive nan yon kote, solisyon an se ou chèche l. M rive Chili, se pi gwo pwoblèm Ayisyen, m rive Chili, m gentan konnen lang lan pa pou mwen. M gentan konnen lang lan sèvi yon baryè pou mwen. Kisa m ap fè? M ap chèche fòme tèt mwen nan lang lan. Dayè, nou genyen YouTube ki gen ke yon moun ou kapab aprann anpil ladan l pou kont ou. Ou ka achte liv. Si w te fè disetan, ou fè ventan, vennsenkan lekòl, ap aprann nan lanp tèt gridap, ap bat pakè anba poto limyè, ap bat pakè nan lanp tèt gridap, poukisa w rive la a? Ou konnen ke se lang lan ki baryè pou ou, poukisa ke ou pa, ou pa, ou pa bat pou, pou li mèt 50 ou 60 pousan pou, pou, pou w pale l? Sa se yon pwoblèm. Sa vle di gen anpil moun, m pa ko ò sijè non, m panse gen anpil moun ki pral di ke sijè ke m ap debat lan, li pa, li pa. M pa nan lign lan non. Mwen fon demi tou map tounen kote m vle vini an. Ki kote m vle vini? Pandan kriz lan, jan Ayisyen soufri pandan kriz lan, Venezuelyen yo pa soufri pa soufri ladann konsa. Mwen menm mwen fè eksperyans avè yo. Poukisa? Anpil ladan yo lage yo nan kesyon nan kesyon repartidor, jan yo di an espanyòl lan. Yo lage w nan oubèl. Men ou menm ki te nan peyi a avan, ou pa met lang sou ou. E nan moman oubèl fonksyone nòmal. Moun k ap repalte komida yo, moun k ap mache bay manje an bon kreyòl, k ap mache bay manje, mache bay medikaman, mache bay livrezon yo, yo fonksyone. Men poukisa ou menm? lèw touche ti kòb pa w la, ti kòb pa w la ou te konn fè a, lèw touche l, poukisa ou chwazi ou pran l ou gwal da li, ou kapte l yon kote, swa ou voye mete l sou yon kanè bank, li pa fè anyen, nou pa aprann envesti, li pa fè anyen, ou pa chwazi achte yon veyikil avè l, epi pandan moman kriz lan, pou fonksyone. Ou pa t ap soufri l konsa. Sa se youn nan koz lan. Dezyèm bagay, pi gwo bagay ki koz Ayisyen soufri plis nan peyi an nan moman kriz lan, se kesyon kouri kouri kite travay al chèche travay, al chèche kote ki peye plis kòb. Se sa k vrè pwoblèm nan. Kounye a, yo te nan yon travay, yo tout toujou mete nan tèt yo, depi yo fin jwenn rezidans definitif yo, y ap kite travay la pou y al chèche yon kote ki peye pi byen, 400 konbyen, 500 konbyen, 600 konbyen, yon milyon patati patata. Mentnan, nan sa yo te ye, swa yo t ap touche 350 et d'autres, Yo te gen yon kontra endefini nan men yo. Tout bagay yo te peye nòmal. Enpozisyon yo te peye. Men kounye a la, lè yo kite travay sa a kounye a, yo kouri al chèche lòt, travay sa a pa asire. Gen travay ki pa peye enpozisyon pou yo. Gen kote tou, y ale, se de twa mwa yo fè. Yo kounye a yo vin oblije ap mache. Jodi a yo fè twa mwa nan travay sa a, apre yo fè de twa jou nan lòt travay sa a. Epi sa k pase? Pandan pandan moman kriz lan rive an, enpozisyon yo pa t peye, byenke ti kòb y ap bay lan piti. Men si ti kòb y ap bay la te piti, ou te pran l ou te mele l avèk yon aktivite ke ou te vle fè pou tèt ou, ki te pèmèt ou travay pandan pandan moman kriz lan, ki sa k t ap pase? Ou pa t ap santi l konsa. Mwen menm mwen santi l tou. Men m pa santi l a san pou san pou di m non se nan sitiyasyon kote m ap nan lari menm jan avèk lòt bagay. Ayisyen gen yon bagay nan tèt yo depi yo rive nan peyi moun ni nonplis tou depi yo lakay yo, se travay yo toujou ap tann. Yo toujou ap tann moun pote travay ba yo. Se sa ki pwoblèm lan. Yo toujou ap tann moun pote travay ba yo. Fòk se travay pou yo jwenn. Men moun sa w ap tann ki pou pote travay lan ba ou an, yon bon jou tou, se rete l te rete l chwazi li kreye yon aktivite, e pandan l kreye aktivite an, epi apre de sa, li vin ka bay moun travay. Men ou menm tou fò w aprann kreye pou w viv. M rive nan peyi an, premye bagay ki baryè pou mwen se lang lan m etidye pou m pou m pou m pou m aprann lang lan. Gen Ayisyen ki fè de, twa, katran, senkan, yo pa ka di a nan lang moun yo, w ap toujou soufri. Ou rive nan peyi moun w ap fè kat, senkan, ou pa kreye pou on bagay pou tèt ou. Pa sèlman biznis, men ou ka fè kòb la epi ou pran kòb la ou envesti, ou gen dwa pa envesti l nan biznis, nan lòt bagay. Men ou envesti l swa nan yon veyikil ki pou pèmèt ou, si ou tonbe nan yon sitiyasyon menm ke w ap travay avèk moun pou veyikil sa a li menm pou l ka ba w 2 goud pou fonksyone, pou w peye kay. M panse ke e se sa ke m te vle m te vle pataje. M pap pran anpil tan paske m wè lè ap mache anpil e lè poz mwen sa se preske fini. E se sa ke m te vle pote e m panse ladan sa m ap di la yo gen anpil moun k ap jwenn sa ki bon e gen anpil moun K ap chwazi tou ki ki di a sa nèg sa ap pale la. Men mwen menm mwen jije le ka, sa m di yo gen anpil verite ladan yo. Si w vle, w ap konprann sa ki bon yo, w ap pran sa ki bon yo, menm jan si w ta fon si se yon yon ji w ta fè, ou t ap pran sa ki bon ou t ap jete pay la. Ebyen menm jan tou ladan l w a pran sa ki bon yo, w a jete pay lan. E m ap toujou la pou m pote ti konsèy yo. E but ki fèm kreye paj sa, e mwen dil deja, se yon se yon liv ke mwen te vle ekri sou sou kesyon rasis, paskem viv li kote map viv lan, kote map viv lan afè rasis lan li li anpil. E mwen wè map manke tan poum ekri liv lan, mwen chwazi kreye yon paj poum pale pi fò kòm te kòm kòm m te kab di sa tankou yon rezime de liv lan pou m pote l. Si w vle, ou ka like li. Si w vle, ou ka pataje sa m di an la. Petèt yon lòt moun ap konprann e l ap tande e l ap pran sa ki bon ladan l yo ki kapab itil li. Tchaw! Lè m prèske rive, m pa ka rete, m swete tout moun pou yo kondui vi yo byen, evite pwoblèm, evite E sa ki kapab lage yo nan kouri epi Bondye ap kenbe nou love m renmen nou anpil.